Hello guys sa kap fèt se Josie ki retounen ankò avèk yon nouvo video pou nou jan ke nou kapab wèl nan tit la men avanm kontinye map remèsye nou tout kite abone sou chanèl la pandan semèn nan kite gade videom yo kite like kite kòmante e ou menm tou kap gade videom yo ki poko abone map diw ou mèt abone ou pap regrèt deja m voye yon gwo bizou boo. Ok timoun I mean konsèy mwen pote pou nou jodi a but yo anpil yo anpil like m pat anvi retounen lekòl klasik ankò and then m te vini sou chanèl lan deja ansanm avèk kanè sa anpil nan nou konnen de detay de li deja but m pa bezwen fè redifizyon pou nou paske m pa vle pou videyo an twò long pou nou kapab gade tout videyo a but jodi a m tounen ansanm avèk li ankò se ladann ke mwen ekri se ladann ke mwen ekri eemm I mean konsèy yo pou nou but m swete nou enjoy li ok premye pwen an se si w bezwen avanse antoure w de moun k ap ankouraje w avanse malgre chemen an difisil e menm si yon lòt moun ta fè kòmsi I mean li ta wè kòmsi ou son moun ki crazy just focus afè w ap regle. Dezyèmman, pa enkyete w twòp pou yon erè ke w te fè. Erè yo la pou yo te fèt, kontrèman se yo menm k ap ede w pou w avanse. Amen but e pa pa kòmsi toumante de sa ki te pase w tou moman pase a pase rete pase moman prezan se li k pou ou fòk ou pwofite de li pou w prepare future w. Ankò, Zantiyès pa soumisyon. Zantiyès vle di ou rekonèt ou pa plis ni mwens ke on lòt moun. Li vle di tou ou respekte yon moun menm jan tout moun ta sipoze ba w respè. Si ke yon moun ta konfonn jantiyès ansanm avèk soumisyon, otomatikman korije l. Jantiyès egziste se lè ke ou menm ou respekte tèt ou avan ou bezwen ke pou yon moun ba w respè. Ok lè w sispèk yon moun ap evite w ou menm ayy ou menm ou sipoze evite deranje l like ou pat fèt ak moun m pa kwè w ap gen okenn pwoblèm si ke ou pa viv ansanm avèk yon moun ki pa anvi viv avè w life goes on just focus sou sa w gen pou fè lavi a gen revè. Pa jwe avèk santiman moun but pou moun pa jwe avèk santiman paw tou like demen si Dye ve si ke ou ta vin arive gen yon pwoblèm just pou yon moun ka di podyab pou ou men si ke se ou chèche like wap oblije pran sa w avèk kouraj pa lage kèw ak kòw bay nenpòt moun ki pa bezwen e ki pa konnen lèl fin fè w crazy epi li kite w nan ki soufrans li pral lage w se pa tout moun ou wè ki vin sou chimen w pou gentan kòmsi amen reve vize yon futur ansanm avèk moun sa. Li ka just vini, se kapab just yon passe temps. Like, e si ke, sa ka rive moun nan pa gen ase kran tou, pou l ta vin sou ou pou l di w konsa just se just yon moman ke l bezwen. Men si ke ou wè l te vini tou, li fin pran moman epi ou wè ke li sou ale, pa, I mean, kòmsi, pa crazy pou fè l rete. Pa, kòmsi pa, I mean, pa anvi fè l rete. Like, bon chans pou ou l gentan li gentan demontre w ke se yon moman ke l te vin fè. Li prale ke pou l ta fè w pase tout rès tan w toujou rete la, pasyone de moun sa, konprann ke w gen moun sa ansanm avè w epitou epitou moun sa pa la vre. Donk, li pa p osi fasil pou moun nan di w konsa ke se yon moman ke l vin chèche. Men otomatikman ke li fè w wè sa, ou gen pou bat zèl ou la pa plas ou.

Li pap itil anyen pou chèche fè tout moun plezi paske ou konnen ke I mean paske ou pè kritik but kèlkeswa sa wap fè nan viw depi ke li gen reyisit kèlkeswa sa ou ta anvi akonpli depi ke li gen reyisit wap toujou jwenn moun ki kritike ou li tap preferab si w chèche pote valè a yon kominote ki konprann sa ke ou vle apote I mean sa ke ou vle ofri yo. But e e ki prè tou pou baw lajan an echanj but m pa pral di ke ou pral bay ou pral bay kòb lan premye plas nan laviw men san li menm ou pa ka viv de no jou ou pa gen lajan ou pa moun bon ou gen lajan viw tankou vi chen m pa bezwen diw anyen ankò amen ekskusem pou ekspresyon an si w vle ganye yon vi sa ap gen anpil enpòtans sa ke m sot diw lan ok pa viv pou moun pa wè moun fè pou fè tou. Fè efò ak lavi w san w pa eseye kopye sou pèsonn. Sa ap pèmèt ou ale selon nivo nòmal ou, ou kapab toujou gen yon modèl. Men pa nan egzijans ak lavi w, sa pran nou regrèt pi devan. Like se kreyòl li ye m panse ke nou tout ap konprann, men te m eseye jis eklèsi. Pa pral di konsa ke ou wè entèl fè w ap fè tou. Entèl gen vi pa l, ou gen vi pa w. E pa di konsa ke tou ou pa pral fè tèl bagay kijan moun pral konprann ou, I mean kijan entèl la tou li pral konprann ou. Jan m te di w deja, li gen vi pa l, ou gen vi pa w. Ou gen pou jere vi pa w e li menm pou l jere vi pa l si ke l vle. Pa al nan chita kopye sou moun. Depi se moun sa w wè ki fè, w ap fè tou se tankou yon leson w ap bat pa kè. Mwen menm lè m te lekòl, I mean lekòl klasik, but m te toujou vle kòmsi pou m pou m just konprann leson an. Depi ke ou konprann li, jan ke tout pwofesè toujou konn di l, tout moun konn di le français est elastique, si pwofesè a ta vle pou ou se an franse pou resite ba li, don't worry. Men la seule chose, konprann leson an. Pa eseye al bat pa kè. Ou wè depi ke ou bat on pa kè, on grenn mo bliye al, se kòmsi ou te bliye tout leson an. Enben se menm jan tou, pa al eseye kopye sou moun like. Ou ka just wè on moun fè on bagay, ou ka wè on modèl. Men le pli souvan ou pa janm fin soti jan model lan ye. Se ou jis ap eseye gade sou model lan pou fè eske ou wè ke ou te ka fè but sa vin yon chanjman ke ou fè tou. Si ke ou te di w ap kopye sou moun nan like tout sa l fè w ap fè tou li t ap vin diferan. Men kòm si piske li se model w ap gade sou li pou fè sa ka rive pa la pi bèl ke pa w la e sa ka rive sa w fè a tou soti pi super ke model la. Souvan se moun ou pat vle a, moun ou te pi moun ou te pi ap neglije an but se li ki konn pote plis bonè nan viw. M pap tèlman pale pou gason paske anpil nan yo konn minimize moun tou wi men m panse ke anpil nan nou ki pral gade video sa nou pa jan de moun pou sa nou trè edike. Ou menm fi. Sispann minimize moun. Lè w se fanm pa di konsa. M ka konprann like gon jan pou ye. I mean gon moun pou frekante. Dan la vi fò w konnen gen moun ou ka pale ansanm avèk yo, gen moun ou ka zanmi ansanm avèk yo. Pale avèk yon moun pa vle di zanmi. Gen bonjou ansanm avèk yon moun pa vle di ke w zanmi l but because gen anpil moun ki ki i mean ki pa ka jere limit lan. Gen anpil moun ki pa ka jere limit lan. Mwen menm m pap m pap care non I mean but m pap kòmsi santi m jennen like kòmsi pou yon moun kòmsi m wè l kòmanse rive twò lwen pou m di l non la la pa plas ou. Si w santi ke mwen menm sa m di an li ba w pwoblèm sa se ou menm se ou menm ki pou te konnen whatever sa moun nan di w li ka ba w pwoblèm pou w te jere sa davans but gen moun ki pa ka jere limit lan gen moun ki pa ka jere limit lan se pou rezon sa ki fè m di w Pa eseye minimize moun. Konn ki moun pou pale e konn ki moun ou ka fè zanmi. Ti cheri wèm sou byen. Eske ou pa panse ke pandan wap soufri a nèg ki pa renmen w lan, nèg pa w la tou li menm lap soufri ak yon moun pandan lap tann ou kite l pou vin jwenn li. Bat pou pyès moun pa fèw pèdi konfyans nan tèt ou, li lè pouw fè revolisyon nan viw, se sèl ou k ka fèl. M pa pral di konsa ke ou menm antanke fi, ou pa pral di pou pa soufri ansanm avèk yon moun ki nan viw, m pa pral diw sa. Men konnen ke le pli souvan, moun ou fin soufri ansanm avèk li ou redi ou goumen ansanm avèk li a demen si Dye vle lèl fin bon se vwa ou pral jwenn ou gen vi paw mwen menm mgen vi pam but m pa ta sipoze baw avi pam si kem pral chita soufri ak yon nèg asi kem pap soufri ansanm avèk li m panse ke depi ou gadem wap gentan wè repons la m pa pral amèn kòmsi like chita poum diw sa but li pa funny poum diw yon bagay konsa men sèl sam te ka diw m pap diw tou M pap di w tou. Pa soufri avèk yon moun ke w renmen. M pap di w sa. Ou ka toujou eseye. Dayè yo souvan di konsa, moun ki ka pale de echèk se moun ki eseye. Depi w pa eseye, echèk pa fèt pou ou. Ou ka toujou eseye. Si sa pa mache, like ou ka vin bay avi pa w sou li trè byento. Men mwen menm, m te di nou deja ke m pap bay li, m pap bay li. Si se nan bouch pa m pou konnen ke Josiana pral chita soufri avèk yon nèg, Ou pap konnen l. But mwen pap bay avi pa m nan non. M pap bay li. Men sèl bagay, m pap soufri avèk yon nèg. Oken rèv nè two gran e oken revè w nè two peti. Pa wè kòm si like ou ka toujou reve gran. Ou ka toujou reve gran. Pa di konsa ke ou two piti. A men si m ta wè Josiana ankò la nan 3 zan, nan 4 ran, ta gon yon bèl machin l ap woule tèt kay li, l gen mari l. Byen ke sa yo a men fòk. Tout moun genyen yo, li son fòk pou genyenl men pa w kont tou li pa yon pwoblèm tou si yon moun pa genyenl paske gen moun ki m konnen ki pa genyenl ki viv konsa ki mouri konsa men sèl sa m konnen sèl sa m konnen ok. Anpil fwa, moun ou dezire an se li k fè w plis mal. Poutan ou pa janm sispann renmen l. Sa te rive m wi. Sa te rive m. M pa ta sipoze di nou sa non. M ap di nou sa paske nou se zanmi m. Like sa te rive m. Wi sa te rive m yon fwa. Nan may pa w, kòmsi nan ou menm avèk tout san fwa w, ou prè pou w livre tout ou menm pou moun sa. Lè poutan se li menm ki fè w plis soufri. Sepandan moun ki te moun ki te bezwen w lan te chita la lap tann ou, ou pat janm konsa. Se li ki te fè w plis soufri. Men, on ti konsèy ki te itil mwen, e jodi a m panse ke lap itil ou tou, sispann renmen ak je chanèl ou a. Renmen ak kè w. Sispann renmen ak yon pati nan kò w, renmen ak tout ou menm, epitou wa di m kisa w jwenn an retou. Mwen m konn kisa wap jwenn deja wi, m konn kisa wap jwenn like because m fè eksperyans lan deja. Men sèlman, m voye w al fè l. Fi kòm gason, pa janm renmen avèk enterè, ni pa reziyasyon, ni fòse renmen avèk yon moun pou sikonstans. Moun sa pap janm ba w respè. O gran jamè, ou mèt te mouri. Bon, sa se bagay menm aryè grann ou ka di w. Depi ke ou pral renmen avèk yon moun pou afè pa bon, ou di mwens, ou panse ke demen ka miyò, oubyen renmen ansanm avèk yon moun, pa enterè, oubyen w ap fòse renmen, m pa bezwen konnen jan yo konn ap vin di reziyasyon fè lòm. Wap chèche respè sa nan moun. Si respè sa, se yon ti gout dlo k tap pase swaf ou, fyèl ou ap pete moun sa pap respekte w. Ne laisse pas la tristesse du passé ou la crainte de l'avenir te voler le bonheur du présent. Sa ka rive ou te fon on erè nan viw. Ou tris de sa like ou pat sipoze fèl. Janm te diw deja m kwè se te nan premye sam tap diw lan, amen nan premye pwen kem te touche ansanm avèk ou a, erè an la pou fèt se li menm kap ede w korije, se li menm kap ede w korije viw. Pa kite tristès pase a oubyen krent. avni ou kòmsi ou ka krent because ou te gentan fon erè deja like ou wap imajine eske avni ou ap posib amen eske lap nice eske lap bèl pou tout moun gade pou kite vòlè amen pou kite sa vòlè bonè prezan ou amen lèm pale de bonè prezan pase rete pase fiti ou lan sa yo rele avni ou lan lap vini ou sipoze prepare ou pou li men moman prezan se li pou ou se li pou viv ou pa konn kilè wap jwenn li ankò lè w jwenn li an se pwofite. Eske genyen toujou? Pa genyen anko ti moun. Ok. Si w te rive nan pati sa nan videyo a, m ap di w mèsi paske ou te banm tan ou pou te gade videyo a. Pa ezite bal on like, kite yon kòmantè pou mwen si w te enjoy tout ti konsèy sa yo ke m te bay la, si w panse ke yo ka itil. Dim sa nan comment below e si kew ta bezwen plis toujou pa ezite dim sa se pou nou kem la se pou nou ke map travay. Map di nou mèsi paske nou te ban nou te banm sak pi enpòtan an ki se tan nou. Randevou yon pwochèn fwa pou yon pwochèn e pi bèl video. Bye!